Bonjou bonswa a tout fan nou yo kap swiv nou de lwen ou de pre e aswè a nou pote yon ti bout videyo pou ou ki pap twò long e men espesyalman a ou menm kap viv isit o Brezil e se yon bon konsèy li enpòtan pou kapab tande li e nap mande ou prete atansyon epi Gade videyo a jiskaske li fini. E sa trè enpòtan. Mwen kwè ke w ap jwenn anpil bagay nan videyo sa. E jiskavan nou esplike w, n ap prale, n ap pran yon pòz, n ap retounen talè. N ap di w e apre w fin gade videyo a, n ap mande w tanpri kite yon kòmantè pou nou. E pa bliye layite videyo a. Lew like kite komantè sa ede nou plis epi sa ankouraje nou plis tou epi ou menm ki poko abone a chanel la bon nap mandew tanpri silvouplè abone a chanel la. Ok nou retounen ankò ok prete atansyon nou pral esplikew konsèy la se kisa li ye se pou ou menm kap travay nan yon antrepriz isit o brezil lè nou pale de antrepriz bon nou pa fè esepsyon bon otèl restoran konstriksyon sal te kaye a. Premyèman avan nou eksplike w, mwen ankouraje w ke nenpòt kote w ap travay, ou dwe yon bon fonksyonè. E sa m ap di w la se vre, ou dwe yon bon fonksyonè. Si ou se yon bon fonksyonè, ou gen pou wè tout bonte ki lakay patwon w ap travay ansanm avè l la. Men, si w pa yon bon fonksyonè, Patron an te mèt bon janl te ka bon, se wè wa wè bonte li avèk lòt fonksyonè men avèw jamè. Ok. E nou remake anpil moun lè yap travay nan yon antrepriz isit o Brezil, yo bezwen kite travay sa pou yal fè petèt m pa konnen, petèt pou yale Ayiti oubyen pou yal nan yon lòt travay, bon nou pa bezwen konnen poukisa. Yo gen nan yo ki fè maledve nan travay la pou yo voye yo ale. E map di w sa, lè ou fè malèt vre nan travay kote wap travay epi yo ka voye w ale, lè sa ou konn sak pase, ou fèmen pòt la pou sa yo ki dèyè kap vini an. Lè yon lòt ayisyen vin mande travay ou konn sa yap di, yap di oh te gen yon ayisyen la men sal te fè ak ki sal pa fè yo pap pran ayisyen la ankò lè sa ou fèmen pòt pou lòt ayisyen yo sa se 1. Kounyeya, dèfwa tou, ki sa e ki pote nou ale? Dèfwa nou tande yon moun di li t ap travay yon kote, li t ap touche tan kòb, li gen de ou twa zan nan travay sa a, lè li ale, men konbyen kòb li te touche. Epi ou menm tou, ou di, a bon, m ap touche tan, epi mwen gen de twa ane tou, mwen bezwen kòb, mwen pral ale, e pou m ka jwenn kòb sa a tou. Non. Lè se patwon ki voye w ale, avèk lè se ou menm ki renonse, se pa menm bagay. Lè se ou ki kite travay la, gen yon pakèt dwa ki pa an favè w. Men, lè se patwon an menm ki voye w ale, ou gen tout dwa yo nèt. Kounye a, ki sa gen fonksyonè ki fè? Yo kite travay la. Epi, lè yo gade kòb yo konnen yo t ap jwenn nan, yo pa jwenn li, ki sa yo fè? Y al nan sendika oubyen yo rele patwon nan Leta. Bon, yo fè yon pakèt eskandal. E lè w fè sa, mwen fè w konfyans, ou lage tèt ou nan pi gwo twou. Se nan pi gwo twou w lage tèt ou. Lè m di sa, prete atansyon nou, ou pral tande. E lè ou kite yon travay. Epi kòb ou konnen ou tap jwenn la akoz se ou kitel ou pa jwenn kòb la wale ou rele patron nan leta ou konn sak pase patron al nan sendika ansanm avew wi nou konnen sendika anfavew vreman vre men ou konn sak pase lè sa menm lè patron an te reponn apèl poul baw dimil reas ke ou touche a li ta dwe ba ou a menm lèl reponn ou gen pou touche dimil reas sa ou pa wè sa ou fè ansanm avèl. Paske, si patwon an di se an 500 reais l ap peye w, chak mwa, l ap peye w 500 reais. Bon, petèt, 10 mil li t ap touche ka vin sòti l 20 mil menm paske li pral peye sa k rele yon multa a paske l pa ka peye kòb la an plen. Men, e ou menm, ki pral touche kòb sa an 500 reais oubyen an 1000 reais, bon nou pa konnen, petèt sa patwon an vle a, se sa li pral di. Menm lè ou mèt tande t ap leve, frape, ponpe, depi l di se an 500 reais l ap ka peye w, l ap peye w an 500 reais chak mwa. Imajine w! Pou yon patron gen 10.000 reas pou ba ou, lap peye w an 500 pa mwa. Ou wè li pa an favè w. Kounye a, kisa w dwe fè? Lè w nan yon travay, ou bezwen kite travay la. Se sak fè m di w dwe yon bon fonksyonè. E si w pat yon bon fonksyonè, ou panse a kite yon travay, ebyen, si pa egzanp kounye a nou nan 2021, ou panse a kite travay la an 2022, depi kounye a, chanje konpòtman w kote w ap travay la. Chanje konpòtman ou vin gen yon pi bon konpòtman toujou. Lè sa ou konn kisa wap fè, men kisa wap fè. Lè lè a rive, ou depi ou ka petèt 3 mwa davans, ou avize patwon an, di l bon e ou pwopoze yon bagay petèt gen ou pap janm bay verite a vrèman vre, ou pwopoze yon bagay, ou di patwon men pou tèl rezon, bon ou pap ka kontinye avè l, se pa paske ou pa satisfè de travay la, oubyen paske ou pa satisfè fason yo konpòte ansanm avè w, sè ke Pou tel rezon e ou pap ka kontinye travay la ankò. Ou ta renmen fè yon akò ansanm avè l. Konnen lè ou fè akò avèk yon patwon tou, li gen yon dwa ki pa pou ou. Tankou wè sa ki rele moulta a, li pa pou ou. Lè sa a, patwon an, si ou se yon bon fonksyonè, patwon an ap dakò ansanm avè ou,

Nan kòb la ou tap jwenn nan, kòb sa se pou patron an li. Lè sa, lè patron an fè sa ansanm avèw, ou gen pou al pran moulta sa ou dwe retounen kòb sa bay patron an paskel pa pou ou. Men kisak pase kounyea? Patron yo prèsk pa vle fè sa ankò avèk fonksyonè paske Pafwa yo fè sa avèk fonksyonè yo, fonksyonè yo pran tout kòb yo, yo ale yo pa retounen pote moulta a bay patwon an. Sa fè patwon prèske pa vle fè sa ankò. Men si ou se yon bon fonksyonè ou mèt kwè m, l ap dakò avè w kanmenm, l ap fè akò sa ansanm avè w epi w ap alèz. Lè sa ou pa fè oken malèdve, kont lè sa pòt la rete tou ouvri pou lòt moun k ap vin mande travay nan antrepriz la y ap kapab pran yo, ou konprann. Yon lòt bagay ankò, gen yon seri de moun k ap travay nan seri de antrepriz Bon, m pa konn si akoz de kowona k sot pase la, nou konnen bagay sa kraze anpil biznis, e vin pa gen mouvman, e defwa patwon an di moun yo bon li pa ka peye yo, defwa se an 200 reyas l ap peye moun yo, an 400, an 300, sa l gen se li bay moun yo. E m ap di w byen, e olye w rele patwon sa nan Leta, men kisa w dwe fè. E, padon. Kalkile konbyen kòb patwon an gen pou l ba ou. Pa egzanp, lè w fin fè kalkil la, ou wè kòb la monte dimil reyals. Ou vin pa dakò a desan reyals patwon an ap ba ou chak mwa, a senk san reyals l ap ba ou chak mwa, nou konnen vrèmanvre l pa bon. Mwen menm m pa t ap aksepte l tou. Paske li pa bon pou mwen li pa bon pou ou gen kay pou peye ou gen bon m pa konnen responsablite w men tout moun gen pwoblèm men kisa w dwe fè ou wè si w al nan leta mwen garanti w li pi mal pou ou toujou paske rezon k fè l pi mal pou ou Se paske li pap baw kob la an plen vre, gen patwon k fè moun yo sa, men menm lèl genyen l li pa ba yo l an plen, li fè yon akò li prefere peye w an 5 san, nou konnen kouman brezilyen ye, li pa prese anpil kob nan pòch li fasil. Li menm lèl gen kob la li prefere peye w li an 5 san, petèt pou pa wè sa w fè ansanm avè l. Ebyen kisa w dwe fè? E si patwon gen 10 mil reais pou ba ou, li diw ke. Se paske l pa genyen l an plen pou l ba ou ki fè l pa ba ou l. Men se pa di l di l pap peye w, ni se pa vle l di l pa vle peye w. Kisa w gen pou fè? Bon, si li gen dimil reyas pou ou, di patwon ou, ok, ou pa ka ban m tout dimil reyas la, dakò. Men konbyen ou ka ban mwen ladan l an plen? Avan ou al nan leta, ou al fè yon seri de bagay, se sa. Di patwon konbyen l ka ba ou anplen nan kòb la. Kounye a, lè li fin di men tan li ka ba ou anplen, si ou pa dakò, petèt ou gen dwa deside fè yon lòt bagay. Men avan ou kouri ale nan leta, se pou fè sa. Di patwon w men konbyen kòb li ka ba ou anplen. Paske mwen menm, m ap di ou sa byen, si yon patwon di m 10 mil reyas, E li dim li paka peye mwen l an plen, bon petèt se an ti moso lap ban mwen l an 500, mwen l pap fè anyen pou mwen. Map poze l kesyon sa, bon ok ou di w paka ban mwen tout 10000 reyas la men konbyen ou ka ban mwen? Kounye a, si l dim bon ok, e nan 10000 reyas la konbyen kòb m ka jwenn pou m ba ou an plen? Se 6000 oubyen 7000, mwen pa di m pap ka peye w rès la aprè men nan moman aktyèlman m pa gen kòb sa pou m ba ou. Se 5 mil oubyen 6 mil bon m pa konnen mwen bay yon yon kalkil pou tèt pa mwen m pa konnen kounye a se prefere ke ou fè sa si m pa tonbe nan 5 mil si l ap ba ou nan 10 mil la pran l pran l pa al nan ta di non se tout 10 mil la pou ban mwen si w pa ban m tout 10 mil la m ap sesi m ap sela non si se sa l ka ba ou 5 mil 6 mil pran l. Se sa pou fè. Paske lè w al nan leta, li pa bon pou ou. Li pa bon pou ou paske li pap peye w kòb la anplen, se pa ti moso l ap ba ou. Lè sa a, ou vin fè plis defisi toujou. Imajine w si w te gen pou te sòti, kounye a moun nan di w l ap peye w dimil riyas la an mil riyas oubyen an senksan riyas. Ou wè konbyen tan sa ap dire e ou bezwen ale, ki sa w ap fè? Wè, ou gentan al nan leta ou paka tounen nan travay la ankò. Konnye a li vin pa an favè w. Ebyen zanmi mwen yo map di nou byen, se te yon plezi pou m te pote ti konsèy sa pou nou, fè bagay yo konsa epi kote wap travay ou dwe yon bon fonksyonè, epi lè ou bezwen kite yon travay pa fè malède pou kite travay la, epi pa kouri rele patwon nan leta san ou pa konprann bagay yo. Mande yon konsèy avan. Mwen kwè videyo sa li enpòtan pou nou e. Si w te renmen videyo a wap kite yon kòmantè pou nou epi toujou like videyo yo bon menm lè ke ou pat renmen videyo a nap mande w fè sa pou nou kite yon kòmantè epi like videyo a pou nou tanpri silvouplè mèsi ok a la pwochèn.